Rezon k fè nou wè m jounen jodi a nan videyo sa a sou YouTube se paske frè m ak sè m yo deyò a, genyen kèk nan yo ki vle pran levanjil oserye, ki vle mache nan limyè, E an menm tan tou genyen nan yo ki antre de. Sa vle di yo yo bezwen mache nan limyè, yo bezwen mache nan fènwa nan menm tan. E sa a pa bon. Pou byen di ou, se swa ou kenbe youn, swa ou kenbe limyè a dwat ki se laverite oubyen ou nan mansonj ki se fènwa. Sa vle di M fè videyo sa, lè m ap close out videyo sa, m gen 2 vèsè pou m li pou m ka montre n rezon fè m fè videyo sa. Ok, sa vle di m vin bay frè m sè m yo deyò a yon heads up de kisa k ap pase. nan tout kat kwen mond lan e sa yo ki te nan jwèt sa yo kap jwe avèk pawòl Bondye sa kap jwe avèk e non Bondye sa yo kap jwe avèk kado sa Bondye te voye ba nou an ki se Jezi Kris ki te mouri e nan twazyèm jou a li resisite e kounye a li anlè a nan nan syèl la chita adwat papa li. e ki gen pou l retounen humm gen pou l retounen pa twò lontan pase daprè sa k ekri nan bib la daprè sa k ap pase nan mond lan la li nan pòt la sa vle di tout tout moun tout frè tout sè tout e e e e jèn. tout vye, tout, tout, tout, tout nèt, si nou vle patisipe nan Wayòm Bondye a, se moman sa a kounye a la pou nou kenbe fèm, pou nou fè wout la san gad dèyè. Sa vle di, li di nou, li di nou, si nou kwè, n ap wè grandè Bondye, n ap wè glwa li, n ap wè kòman Bondye a sèvi, kòman, ki, ki pwisans Bondye genyen. Sa vle di, sèlman, nou jis bezwen konnen pou nou. Pou n gon detèminasyon, pou nou gon konsantrasyon, pou nou gon motivasyon pou nou sèvi Bondye. Se Bondye nap nou vle sèvi wi. Video sa m pa fè l pou kòmsi moun ki ki pran pòz yo gentan konnen yo twò konnen o ki panse yo bon yo bon kote yo ye a vle di yo pa bezwen okenn lòt e Yo pa bezwen okenn lòt ti adisyonèl kominikasyon ki pou ta panche bò zòrèy yo pou yo ta pran atansyon. Sa yo ki nan limyè, sa yo k ap suiv Jezi Kris, fòk yo prèt atansyon, anpil atansyon sou videyo sa m ap fè la, pou yo suiv li epitou pou yo pou yo itilize l kòm yon yon bagay ke y ap itilize nan lavi yo, k ap mennen yo yon kote, y ap reyalize yon bagay avè l. Sa vle di mwen menm, si m wè mwen menm ki ka kanpe la jounen jodi a k ap pale de levanjil, k ap pale de Jezi, k ap pale de Bondye, ke pa gen lòt apre li, pa gen kenn kote ankò w ap jwenn repo si e pa nan Bondye. Sa vle di, Bondye fè yon pil travay nan lavi m. Bondye fè yon pil mirak nan lavi m. Sa vle di, se devwa mwen kounye a, se responsablite m kounye a la pou jan m ka pase mesaj la pou li, pou m fè sa yo k nan dòmi reveye, m ap fè li. m ap fè li. Paske o dènye jou, m pa m pa ta renmen tande sa m pa ta tande m pa ta renmen tande sa ap repete nan zòrèy mwen pou di m poukisa m pa t avèti pèp li yo, poukisa m pa t anonse yo sa k gen pou vini e pou yo pran levanjil oserye. Nou konprann? Sa vle di. Gen anpil frè sè yo ki deyò a m konnen yo nan relijyon sa vle di yo nan nan legliz potestan yo ye yap mache nan legliz potestan sa vle di anpil nan yo tou se plis pou pastè m wè al legliz oubyen pou moun pil moun ki gen legliz oubyen pou bèl rad oubyen pou Gon bagay yap swiv. Gon bagay yo bezwen ki fè al legliz. E map di nou avè w menm map pale frè m sè m paske nou tout se frè ak sè Jezi sèl ki gran frè nou Jezi se gran frè nou e l gen pou l vin wa nan wayòm nan la pou nou renye avè li pou mil an. Ou konprann? Sa vle di, mwen menm, m ap avèti nou la, si nou vle pran ni, pran ni. Si nou pa vle pran ni, ok. Paske, l ap bon pou ou demen. Sa vle di, reskonsablite mwen sèlman se pou m pase mesaj la. Epi pou m fè nou konnen tou, levanjil la, pou nou swiv li, Fòk nou rete nan laverite. Fòk nou mache nan sa Jezi te preche lè l te vini an. Afè w ap pastè pa w ap pran doktrin pa l, ap pran Skripti pa l nan Bib la pou l chanje, pou l mete pa l la, bagay sa yo odènye jou li gentan konnen kiyès ki responsab. E si l ap mennen nou tou, li pa ka mennen nou nan bon chemen, se nou menm tou k pou ouvri je nou, pou nou wè tou. Pase je nou pa pete, nou pa avèg, nou pa, oh, nou kon, nou miyò pase sa. Pou nou, pou nou, pou nou rete konsa pou nou wè yon pastè ap mennen nou la pou l ap mennen nou peri. Non. Fòk nou leve kanpe pou tèt nou, fòk nou mete lafwa nou pou nou mande Bondye, pou nou priye menm pou nou mande Bondye, èske nan legliz mwen ye a, èske se verite a k'ap preche, èske pastè sa ki nan legliz la, èske se Sentespri a k'ap gide l', èske se mesaj yo al vin preche vre? pou nou konnen ke nou nan legliz Jezi. Pase se gen anpil legliz deyò a e tit la yo pote. Fò w konn sa a tou. Se tit la yo pote, epi tou that's it. Pa gen, pa gen e, e, pa gen sèvis de Dye anndan, anndan yo. Ou konprann? Sa vle di, m vle fè nou konnen, mesaj sa yo, fo doktrin yo n ap preche a, menm Bib la mansyone l, yo la, fòk yo rive. Jezi te di yo, fòk yo rive. Menm jan pwofesi ap akonpli nan tout kat kwen mond lan la, bagay sa a se yon akonplisman l ye tou. Sa vle di, jan Bondye di, fòk li, nan dènye jou a, fòk limyè nou an, moun ki nan laverite a, fòk li briye, pou l vin pi klere, e menm jan tou, sa yo ki nan fènwa tou, fò fènwa a vin pi fènwa pou yo tou, pou yo ka al peri. Humm. Pase, si. Sim tankou m ta pran tanm la poum ap ouvè bib ou wè m pa menm e kaye m genyen m genyen yo tout la nan kaye m avè di bib m gen m gen big bib itilize se lwi segon nan fransè a e anglè a e king James lan m itilize Sa vle di, nenpòt sa k pi konfòtab la, m pa gen pwoblèm, m ka ba w yon vèsè ladan l. Nenpòt sa k pi konfòtab pou ou pou w al gade l, pou w konprann li, pou w ouvri zye w la, m ka ba ou l. E ou menm tou, m konnen gen anpil tou timoun ki vin isit piti, yo ka pa ka menm li de mo franse. E pa kòmsi vekse m ap vekse nou non, men map map fè nou wè nan langaj nou ka li a nou ka wè a e li pou nou itilize pou nou ka ouvri zye nou e gon yon bagay tou map di nou nan bib deyò yo legliz nale yo kap itilize bib deyò yo si w al nan yon legliz ou wè se bib kreyòl lap ouvè ba ou. Pou l ap etidye, pou l ap li vèsè, pou l ap bagay, ou pa menm bezwen pèdi tan ou menm. Bib, Bib kreyòl la, li an reta. Tradiksyon yo ladan l lan, bagay yo pa kòrèk. Gen menm bagay yo etire yo met pa yo. Sa vle di m pap menm voye w menm non bro. Sa vle di ayisyen m ye, kreyòl m pale tou. Ou konprann? M t ap pi kontan tou pou m ta itilize li, pou m ta genyen l, men non. Paske l pa gen verite a ladan l. So, se mansonj ki ladan li. Se sa k fè plis legliz pwotestan deyò yo se e mansonj y ap preche. Sa vle di se lè avè l yo fonksyone. Ou konprann? Legliz ki gen laverite a, w ap wè yo itilize Bib franse a, Louis Segond. Legliz lòt nasyon yo, m konnen pou angle a se King James, m pa konnen pou lòt yo, espanyòl bagay sa yo, m gen tan konnen. Sa vle di, menm nan anglè a tou yo fè l. Yo chanje bagay yo, yo chanje paj yo, mete bagay pa yo pou yo ka mete w nan fè nwa. Y ap preche yon doktrin dyab. Y ap preche yon doktrin ke bagay Jezi rayi, bagay Jezi pi rayi a li y ap fè. Epi tou yo rele yo legliz yo yap itilize non Bondye an ven yo pa janm konn sa yap mennen fidèl sèvant yo al peri an ven humm sa vle di ouvri zye nou pou nou wè sa kap pase nou nan 2016 la la. Haa m kwè si si yon moun ta nan fè nwa la kounya la poul pata wè sa kap pase konnen l te destine pou sa sa sèlman m ka di li te destine pou sa si zye w paka ouvè e sim fè videyo sa tou ou pa ouvri zye w konnen ou destine pou sa sam diw yo pran yo mete yo mete yo nan konsiderasyon mete yo itilize yo. pou wè ke mond lan fini. Se lè pou mond sa a ale, pou Jezi vin ri Wa sur la tè, pou li vin renye avèk moun li yo, pèp li yo. Hum. Pou pou vin renye avè nou, pou vin moutre nou plan Bondye te gentan gen, Bondye te gen plan sa a pou nou depi lontan. Satan gate li men kounya la pa kite satan pranw poul fè w al peri avèl paske e li k gate premye plan an ki fè jounen jodi a nou nap viv jan nap viv la la hein ki fè jounen jodi a tout bagay sa yo mizè tout bagay sa yo ap pase. Se li a koz de li menm. Nou pa bezwen nou kounya la pou nou kite lap itilize nou deyò a, ap fè nou fè move zak, ap fè nou fè move bagay epi tou pou nou al peri avèl. Ala sa ap tris anpil. Pou wè tout tan sa ou fè wap soufri sou tè sa epi tou pou ale pou al pou al lon lòt soufrans ankò. Men Hein Eske ou pa la Eske Bondye pa voye Kote k gen la verite a Kote k gen Kote Kote ou ka jwenn repo a Eske l pa voye pawòl la Ba ou Men poukisa ou pa itilize l Mete lan Met pawòl la Mete pawòl li a Devan Menm jan l di Repentez vous Car le royaume des cieux est proche Jezi wi Jezi di nou repanti repanti sa vle di wayòm nan trè byento la lap vin etabli sak pa la a pa gen pòt gras la fèmen l fèmen nèt. Toutotan la gen ti gras la la toutotan la se kouri al bati relasyon a Jezi repanti hein fè sa w te konn ap fè deyò yo ilè pou w kite yo vire do ba yo humm pa pa Pa kite ti grenn dola, ti whatever sa l ye a pral fè w viv nan peche kont Bondye. Pral fè w fè de seri de bagay ke ou konnen ou pa dwe fè. Humm. E sa k repanti a, e sa w te konn fè ou pa fè ankò. Ou ap viv sen, ou ap viv pou ka gen koneksyon ou avèk Jezi. pou ka gen bon relyasyon avk jezi paske li konnen li konnen moun li yo li konnen ipokrit yo menm lè wè yo nan egliz la yo ap itilize non Bondye anven li konnen yo li konnen yo e ou menm ki pou konnen kisa wap fè lè w chita sou ban legliz la pa al M pap janm konseye ankenn fidèl, ankenn moun al chofe ban avèk pastè. Pastè a li menm li mèt di w li miyè pa, li miyò pase w pase e w kap pot ba li. Ou menm ou deyò w ap bourike w ap travay w ap w ap w ap w ap bagay ou pa menm gentan menm ou e pito pou w ap pran nan pòch ou w ap w ap fè pastè byen viv. Pastè ap ret nan bèl kay, pastè ap ap ap ap woule bèl grenn machin. Enh yap yap byen vire sou do w epi tou yo pap menm yo pap menm tankou mennen w nan bon chemen laverite a yo pap menm mennen w nan kote pou yo mennen w lan sa vle di ou wè jan bagay yo ye deyò la pran pran levanjil oserye. Mande Bondye pou l mennen w nan limyè, nan laverite, nan legliz pa l. Li gen legliz li sou tè a la. Paske ou wè tout lòt yo deyò a gen tit, yo pot tit la, yo pa legliz li. Humm, o dènye jou, moun la ap vin pran yo, l pran yo, apresa, kolè Bondye tonbe, sa w tande a, biznis pa nou li pa konnen nou alright so m ta konseye nou pran sa o serye levanjil verite a pou nou tande tande mete preche verite a kap preche deyò a chache legliz o wal nan legliz li pa preche verite pa pèdi tan w rete ladann pase se peri w pral peri. Pase Bondye di moun ki sòt pap sove, moun ki sòt pap antre nan wayòm ni an non zanmi. Moun ki sòt pap antre nan wayòm Bondye a. Ou mèt kwè m si w vle, Jezi di l. Sa fè l di, pèp mwen an ap peri paske yo mank de konesans. Hum. Nou manke, yeah, fòk nou gen konesans sa a pou nou pa pran nan fo pwofèt deyò, pou nou pa pran nan fo pastè. Se konesans lan pou klere je nou. Pa panse, nou, nou, nan tout bagay n ap fè sou latè, nou gen konesans. Nou be, nou, nou al lekòl paske nou konnen, fòk nou konn li, fòk nou konn dis, fòk nou konn dat pou nou ka jwenn yon pi bon travay, pou nou ka al nan inivèsite. Nou fè tout tan nou lekòl, pa vre? N ap ouvè konesans nou. Anben oke, Bib la tou gen konesans li. Li gen bagay ladan l pou konprann tou, pou w ka rive nan antre nan wayòm nan. Pa panse wayòm nan pa piyay jan w panse a. Men wayòm nan pa piyay jan w panse a. Nou konprann? Li pa piyay. Humm. Sa vle di, sa pou moutre w tou, si wayòm nan t ap piyay, tout moun ta prale. Tout moun ta prale. Tout moun ta prale. M pa menm bezwen di w kòmsi t ap gen yon moun ki t ap manke. Humm. Sa vle di, lòt pastè yo tou deyò a, pastè potestan menm, y ap preche yon doktrin, yo pa rete nan sa Jezi te preche, yo pa rete nan ling. Yo deyò ling, ou deyò ling ou, adwat agoch, ou pa preche levanjil Jezi te vin preche a zanmi m. wap preche pou al pou al peri zanmi ou mèt kwèm si w vle e mwen kap e mwen k di w sa ou konprann wè mwen menm m te konn al ladan yo m te konn pase vizite yo men m pat janm kòmsi pran desizyon m pou m pou m pou m rete menm pou m pou m rele l lakay paske m gentan Bondye te fè m santi gon bagay ki manke gon bagay ki wrong san ou konprann. Gon bagay ki manke, gon pawo, gon, gon bagay k'ap fèt anndan legliz la ki, ki pa, e ke Bondye pa renmen. Hein? Sa vle di m met kò m deyò, m chache kote k gen bon le, kote k gen bon laverite a. Pase Jezi te di, Lè m ale, m'ap voye Sentespri mwen pou l vin gide nou pou n, de, se, devon, selon, pou l, pou nou preche tout verite. pou nou preche tout verite. Sa vle di, poukisa kounye a la n ap, nou pa ka preche anpe verite, anpe manti? Non. Se swa w tou dwat nan limyè a oubyen w nan fènwa nèt. Ou pa ka, ou nan mitan limyè, ou nan mitan fènwa. Non. Pa gen bagay sa nan Legliz Bondye a, tande. Zan. A ve di map fèmen la se m pa vle fè trò long long videyo. Map fèmen map li vèsè sa a yo pou nou. Ou menm ki gen bib ou tou ou ka li li nan nan entèpretasyon pa w nan nan fason ou ka konprann li. Epi tou mande Bondye tou pou pou pou ka pou l ka gide w pou l ka fè w gen ouvè konesans ou. Ou konprann? Ou ka priye l ou mande l sa. Sentespri a la pou sa. Ou konprann? Sa vle di, m ap ba nou vèsè sa a, li soti nan 1 Jan 2 vèsè 9. 1 Jan 2 vèsè 9. Ok, li di. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui qui qui rayit son frère est encore dans les tenèbres Humm sa vle di mwen menm m fè video sa a pou nou m fèl. M pa fè l, m pa fè l lwen, m ap avèti nou. Pran, mete nou dwat, mete nou dwat nan lig nan. Pase si nou konnen nou deyò nan lig nan konsa, nou pap fè anyen, an ven. Trust me, an ven, n ap travay. Epi tou m gen menm 1 jan, 1 jan sa a, kounya n ap li 10 la. Li di, Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Hum! 1 Jan 2 vèsè 10 Premye a te 1 Jan 2 vèsè 9. Fè yon ti refleksyon sou sa. Fè yon ti refleksyon sou li, sou sa m sot li a la epi tou n ap fè m konnen. Ok. Bondye beni nou tout ansanm.